Sa ki enpòtan mesye, ke nou chwazi fè yon sinema a gran bidjè ou yon sinema a ti bidjè, lesansyèl se ke pou nou pran san nou pou nou fè yon bon travay. Kote ke n ap montre kilti lakay. Paske moun yo pa nesesèman bezwen. yon film Hollywood paske yo deja konnen ke nou pa gen bidjè pou bay film ameriken men sa yo bezwen pa kont fò nou koyeran nan istwa a sa vle di ke ou gen yon entwodiksyon ou gen eleman deklannchè ou gen devlopman epi ou gen yon konklizyon sa vle di ke fò yo wè kote ou sòti.

Bidjè! Ou pa ka di ou pral fè sinema ou pa gen yon minimòm de bidjè. W ap bay tèt ou manti. Fòk yon ti kòb kanmenm disponib paske sinema pa fèt san kòb. Pòt mwen ouvri mesye, nenpòt lè vini epi mwen menm m ap jere nou.

Fè vit wi, m konnen nou menm depi nou di abiye l ap pran yon etènite anvan l resi vini. Kèt. Valiz mwen nan men granmoun nan. Milyon dola. Mwen pale zak nan men granmoun nan, m poko rekipere lajan sa. Men ti vakabon sal la ap vin mande m 3 milyon. Granmoun nan disparèt. Y ap rele l, yo pa jwenn li, l al Ayiti.

Mwen pa konprann anyen. Nan gran peyi sa pou nap fè bagay sa yo toujou. Mwen pa konprann oh.
Ou gen dife sou ou pandan wap pale anpil. Non mwen pa fimen oh. Ah monchè papi ou bèdè fimen paske nan tan nap viv la la. Fòk fimen.
Monchè mpa konn si wap fimen ou menm mwen pa fimen ok. Paske mwen ap eseye konvèti m nan paske. Non men men se sa yon jèn ti gason kouwè ou men nan ki sa wap foure tèt ou la. E ou menm ki foure tèt ou nan yon move pozisyon ki fè w chita la. M pa konnen nan ki sa m pou foure tèt m m pa foure tèt mwen nan anyen non mwen menm. Ebyen w pral konnen talè. Dispoze w relax.

Li boule, li ret dlo frèt li pen. La ou pa ka di m de bon vye djòb, on ti djòb entèresan.
Non, sa a senp kòm de lò a bwa. Vwala. M byen jere l.
Kounye a kòm ou byen travay, fò m jere w. Pase mwen menm ou konn kòman m ye. Depi ou byen travay, m ap jere w. Men ou satisfè tou. Non, e ben e sa l ye. Ou konnen mwen menm depi m satisfè,

An men w pat sou sòti avè m Satan, si w te sou sòti avè m, ki tan m pran konsa? M parèt nan salon sa men pa fè menm pa lontan pi m pa wè w. Gade wè, ou pa vle m wè m menm, ou gentan panike. M ap vini cheri, m ap vini, ok m ap vini chouchou. Mwen menm panike, tèt mwen frèt pou swè sa. Kòm ou te di m ann sòti, mwen menm m te di w ok men tèt mwen frèt wi m pap panike pou anyen. Gad jan w ap pale, ou genlè pa sou sòti non menm.

Tout tèt cho fini pou mwen kounye a. Nan yon moman pou m poze m pou m ya pou m viv lavi m. Avantaj m genyen m voye papa m ale tèt frèt m pa gen anyen m pral strese pou anyen la. Bon sa gen pou l vin la lap vin wè w dispose.
Map tann bòs ou a vin la pou m di l sa m panse. Paske mwen menm kote w wè m ye la m pa moun ki humm.
Kisa w oh wap fem menas. Menase w bon kote m ye la ou kwè m ka menase w men se pa mwen kap menase w. M konnen nou wi vye granmoun nan kou nou m konnen nou wi. Vye granmoun vye granmoun.
M konnen nou wi dayè m pale twòp anpil avè w la m konnen nou humm.
Banm rele papi. Nan lap byen vire nan chalè la wi. Nap byen fèl. Li bliye sil gen yon pitit ki Canada. Kote l ye l kite telefòn sa ap sone tout sone sa? L ap byen pase ak fanmi l yo. Tout son sa telefòn.
Patizan! Men tonton nwèl ou a wi! Tonton nwèl kap vin pote kado 3 milyon pou ou a! Desanm wi vle ou vle bay kado Kaka piti Mal baw kado Mal plen moun ou a kado M espere w mache avèk kòb mwen an Wap sezi wè sa
Map pran tout tan m pou m konte l Eske se yon transfè Eske se yon virman Eske se kach
Ti Wil Ti Wil. Kèt! Sa w konnen an m konnen l tou. Gen lapolis wi.
Monchè m konnen granmoun ou ye ou pale twòp la jis tann ou ok epi poze w. Gade m 2 tann la 2 gran bòs nan ki gran bòs mwen te ye nan ki tann mwen te ye mwen m konprann se ayiti sèlman ki te gen bagay sa yo wi apa isit tou y ap fè jan de bagay sa yo mezanmi oo jan tina pale m Si satan ta konnen oubyen ti wil se youn nan moun sa yo ki te kapab vin la, men m pa menm konn ki kote m ye, m pa menm ka rele, m pa kab kominike, se youn ladan yo woup Bondye ta voye youn ladan yo la m tap delivre chut gade sak rive m la men mezanmi ooh. Mezanmi oo sak li gen lè pranm pou yon lòt moun m pa kwè se avèm se mwen menm li te bezwen paske li pa konnen mwen m pa konn jenòm nan jenòm nan pa konnen mwen. Taby pa yon egare la pou apèl manke a la retounem apèl la humm papi bliye se genyen mezanmi lap byen pase antouka m byen kontan. Koko manke pa popilè kisa Alo?
Alo Tina? Sisi!
Non, e pa vre? Non se se sisi se ou? Ah non machè ou ka touye yon moun tou. Sak genyen? M vle eksplike w sak te pase men se pa nan telefòn. Pa ban mwen!
Ou pap konprann anyen.
Enhen! Fòk nou ta wè fas a fas. Ok ok ok ou pap ka pale. Pa gen pwoblèm cheri ben nap wè pita. Wè w sonje ti pat ki bò lakay mwen an? Li tap bon si nou ta wè la. Ok.
Lè wap kapab la. Oh fò nou wè pita pou banm doub la. Wi map extro tout bagay. Ok dakò ale ale ale m konn ok se bon nap wè pita. Ok dakò ok nap pale. Ok bye.
Hum bye.
E pou tout bon ou ta mande 3 milyon an?
Ohh oh epa kob la ou vin avel la a epi wap deranjem nan pasaj mwen? Kisa?
Ou kanpem nan chemenm, eske ou vin a 3 milyon dolam nan? Ou genlè fou ou menm?
Ohh epa pou sa ou vin kotem la a? Oh men ou serye ou menm? Sim ta baw lajan m ta baw lajan depi lè ou te mandem ni an? Poum fè tout bagay sa yo? Bon m aksepte ou elimine nèg yonn aprè lòt, ban m di w, lè m met lajan deyò se pou l kale pitit wi. E pa 3 milyon dola sèlman m gen deyò non. M gen lòt kòb ankò k pral fèt sou 3 milyon dola sa wi. E pou l kale pitit? Anben tonnè boule m ti Wil, sezaryèn sa pap fèt. Bon ou konn ki nèg m ye? M ranse ranse w ap ranse wi. Ban m nou pa w l piti. Wè lè m rive lakay mwen? M pa la madanm mwen, m mande pou granmoun nan. Yo di m granmoun nan al Ayiti. E otomatikman, yo di m granmoun nan al Ayiti. Hey, m gentan panse avè w. Ay m konnen w se yon grenn sal, ou se yon ti vakabon sal, ou toujou sou kou. Si wi, ou enkane le mal. E nenpòt sa k pase, se ou m ap vin wè. Otomatikman sa rantre nan tèt mwen, m fè yon vizyon kote w ap di m. 3 milyon, epi pou l pa manke yon goud. Lè w kanpe w vin mande m 3 milyon an, se paske ple w te gentan ap byen kuit, jansiv la avan dan. Ti Wil, ou pa ka montre yon senj kijan pou l fè grimas? M nan van w Ti Wil, ou ti jèn toujou, ou pa vle aprann de mwen Ti Wil. Men m konnen Letènèl ap sove m kote m ye la. Kite m kòmanse pa di Sòm 91, Seli ki demè sou labri di Sèwo repose a lonb di ti pwason. Wouch Senyè! Sòm 23, Letènèl è mon bèje, il me il me dirige vè de son pezib kan je mach dan la vale de lonb de la mò, je ne kren mal, paske tu è avèk mwa, ou Senyè. Wè kòman m ta delivre la! Kòt ti jenòm nan fè la? A kounye a l kite m la, epi l vire do l al fè wout li? O o! Dye ki men ki kote m ye la menm? M pa se menm. M pa konnen. Siman son moun, son moun kay yon moun yo ye la. Wi.
Antouka.
Si m ta mouri, m mouri! Men m te gen yon bagay nan tèt mwen toutotan ke m pa t egzekite l, toutotan m pa t wè l avèk je m, toutotan ke m pa t joumou nan pozisyon, nan sitiyasyon, m t ap toujou rete la panse. M di w, Tina, m pa dòmi, m pase dè jou san dòmi wi. Sa w te bezwen konnen an se te kòman Jòj fè disparèt. Sa vle di ou gen enfòmasyon an kounye a ak se sa k fè w deyò. Kòman Tiwil fè kite w deyò pase Tiwil pa piti. Si w deyò a mwens ke Tiwil itilize w pou l fè yon lòt bagay epi pa la swit ou deyò men pase Tiwil pa t ap kite w deyò konsa. Se tout bagay sa yo. Men fò m esplike w tout sa an detay. Eey pitit an n chita pou m. An wi m gen bagay pou m di w. An nou chita pou m esplike w.
M gen yon milyon dola nan men granmoun nan. M pa konn ki konbinezon w fè a misye. Si pa pou tèt madanm mwen, m tap manje l, m tap manje w tou. Men, twòp moun mouri. M poze. M pral fè ankèt men avan, selon sa ankèt mwen ban mwen Tiwil, si se ou ki dèyè kou sa Tiwil, pitit pap bon pou ou, li pap dous pou ou menm. Sak siwo nan bouch ou jodia li gen poul amè tankou lalwa tankou fiyèl nan djòl ou ti wil. Priye bondye pou lepè a pa pèdi kòb sa. Mwen di w fò w kite mafya ti wil. Pou sam fè w ou pa aprann. M fin pran 3 milyon nan men w ou ret 12 milyon ti wil. Ou ret 12 milyon. Chache yon ti fanm fè vi w paske se yon epav ou ye. Se monte bay kou se kou sou kou kou sou kou sou kou tout moun ap kouri pou ou. E m vin konprann poukisa. al kalito avèk Mario yo te retire w lan dil la paske nèg yo te wè ou se yon vèmin. Nèg yo remèt ou kòb ou yo pa vle enmi avè w ou tap plimen nèg yo san vazlin di wil paske se sa wap mache fè. Ou se yon egosantrik me, myself and I.
Pitit se pa ti enkyete m pat enkyete m pou ou non. M konnen ti non. Paske m konnen w nan kay pou kont ou 1. Epi abityèlman lè m rele w, menm lè m pa jwenn ou, ou retounen m apèl lan. Men ti nan, nan pozisyon m te ye a, pa t gen pyès mwayen pou mwen menm mwen te ka rantre an kontak avèk ou. Hee!
M sezi. Men Sisi, m te pale w. M te di w Tiwil pa t yon moun ki piti. Ou pa t koute m. M te koute w, men m te gen rezon m. Se pa tankou se tèt cho m t ap fè, se paske mwen m te gen yon bagay nan tèt mwen. Tout bagay fèt pou yon rezon. M gen Jòj. Ou gen Jòj? Kay ti Woul la l te ye? Non, non, non, non, bagay yo plis konplike ke sa. Jòj disparèt, Sisi. Met tèt ou tèt ou pa la. M gen Jòj. Ok, sa k te rive l? Jòj te zonbifye.
Non sèlman m te aprann kote Jòj te ye, men m tounen avèk Jòj. Jòj lakay la.
Kòman sa? Ki koze sa? Sa k zonbifye a? Kòman? Ti Wil te gen yon plan.
Pi mwen menm m te parèt la sa te byen tonbe. Li te voye m sou do pye al kalito pou nou te ka jwenn Jòj. Pou kote w soti la, ou chwazi kite Ti Wil ap itilize w toujou? Kouman sa se pa eksplize mwen te bezwen George. E ou l itilize pou l voye sou do pye bòs la wi. Wi wi menm si. Kèk bagay sa pitit mwen gen gen. Pou l tounen reprezay.
Wi. Tout sa m konnen m gen George ok. M te gen dwa babekyou m te gen dwa babekyou wi m pa fè l paske m konn sa k rele lamitye paske nou te zanmi avan menm si jodi a nou pa zanmi ankò men nou gon rapò kòb n ap jere. Map chache yon kote m mete w. Paske m wè wap fè kanpay pou zonbi. Wap fè kanpay pou babekyou. Ti Wil, fò w poze tande piti. Si ankèt mwen mennen m, se ou k dèyè kou sa a. Se ou k kenbe tonton an avèk milyon blan ki lan bounda tonton an. Ti Wil, map moulen grenn ou e map fè yon babekyou avè w. E lè m fè babekyou a map make sure. Ke tout fanmi m manje nan babekyou a, m ap kenbe grenn ou kòm desè, kòm zizye. M ap vin sou ou an granmoun, m p ap vin a chapo. Si m vin a chapo a, l twò fasil. M ap vini a mariwoz, m ap vini a djaz la. M ap plen moun ou a baton, m ap enfim ou, m ap voye ou reflechi pou w pa janm fè sa ankò Ti Wil, paske ou se yon ti vakabon sal. Donk, m sipoze ba w okipasyon. Pou ret trankil. Ou tande sa m di w la piti? Fann ou rive ou fè tout bagay sa ou al wè bòs la. M al wè bòs la men te gen yon lòt pyès mankan. Ki koze sa a? Satan. Kòman te gen yon lòt pyès mankan? Satan. Se Satan ki te ede nou dezonbifye Jòj.
Sa Satan vin wè nan dosye sa a? Sa l vin wè nan dosye sa a?
Satan se mèt istwa, se li ki dèyè tout bagay. Kòman? Ki sa Satan vin wè nan bagay sa a, kesyon disparisyon Jòj? M wè l avèk je m, Tina.
Ki kote ou wè l?
Nan bagay kolye?
Avèk kolye a. Sa vle di kolye sa pa t yon kolye ki te sen vre jan m te wè l la? Non! Pouki m te atade sou sa? M te pale w, m te di w fò m te gen kolye a paske m konnen m t ap jwenn repons. Epi m jwenn repons yo. M sot nan kay la pou m wè Satan k ap monte k al nan chanm nan epi l sòti avèk jòl sou do l. Satan mari m wi. Satan mari w la.
Sa toutou m nan wi.
Sa toutou la?
Ko, atan Tina, n ap pale de sa. Lòt ap di m rele l twa fwa l ap aparèt la, sa w te panse sa ye? Men m pa panse nan dimansyon sa, kòmsi li t ap rive zonbifye moun. N, n, Satan an li se yon lòt nivo. Jòj, Wi, zonbifye pa Satan. Kèt, bagay yo yon ti jan melanje nan men m. Yo pa melanje se satan ti nasyon te panse wi nan tout bagay tout ti mesye yo k mouri yo ki moun ki fèl. Men wi m te ka konprann kòmsi mesye yo k te mouri an ti sa te gen rapò osi ak kidnapin nan yon bann bagay nan vanjans yon kesyon de vanjans wi men kòmsi rive nan yon pwen pou satan zonbifye jòj. Nou te santi te gen yon tansyon lè nou te wè yo a. Patizan ou fin pale?
Pwochèn fwa ou wèm Ou kanpe m, vin a 3 milyon dola m. Bon ti Wil, gon bagay m ka fè pou ou. Anh. M ta vin gen kòb sa a, bèl ti kòb sa yo. Anh. Ooh, money, money, money. Kòb! Kenken! Ou wè lajan ameriken an desann, pa m lan se monte l ap monte. Ou wè, si m te move nèg, m ta pran 15 milyon lan bounda w. Men ou menm ou gwo je. Bon, kòm e 3 milyon m dwe w, san m oko yon goud, M ap fè yon bagay pou ou piti. Men, kenbe 100 dola sa a nan men w toujou. W ap fè gaz. Ou konprann? W ap fè gaz avè l. M pa konnen. W al manje fritay, fridòdòy. E si w vle tou, ou ka al pran yon ti griyo. E ti makabon sa l ou ye? Ou toujou nan lari ap frite desann.
M wè jan w ap jwe. Mwen menm, Gade, mwen menm m pap jwe non. Ou pa vle solo la?
M pa pale anpil, se aksyon m fè m di w sa. Ou menm w ap ranse, m pa gen tan pou m ranse. Gade, m okipe men, m gen bagay m ba jere. Ti Wil, ou pa konn moun ki konn fè aksyon ti Wil. Lè w gen 3 milyon dola w a rele m tande apa. M ap poze w kesyon ankò ti Wil. Olye w ap plede anmègde moun konsa, chache yon travay ou fè, ou pa p travay? Bon ok, nou kite sa la. Wi, paske mari w pa clean, mari m pa clean, nou renmen yo, n ap viv avèk yo, that's it. Wala.

Si kòb sa a pèdi, se 3 milyon plis 1 milyon, e 4 milyon l fè kounye a wi. Tiwil!
Jan di Beham tou wi, ou pa konn rezi, ou pa konn jwe pokè. Lajan ki antre li pa sòti. Ou di e 4 milyon lap ye? 3 milyon plis 1 milyon. Mete nou ti Wil, wè si w ta fè 2 jou. Paske depi w pran bam ti Wil, son kansè m ye wi ti Wil. Ou pap trete. E bopè w li ye?
Misye responsab si gen kòb ki pèdi. Ou di mwen si nou ka fon lòt kalkil, m peye w milyon lan, m pa dwe w ankò. Ti Will, tout sa wap di la kaka wap pale. Ou wè, m di w pa konn jwe pokè. Ou wè si m pèdi kòb sa, 12 milyon wap vin pran nan moudon Ti Will. Poze tande piti. Gon bagay m ka fè pou ou wi.
M ka ede w jwenn granmoun nan. Pase mwen, m full kontak an Ayiti. Men, fò n fè yon deal.
Ti Will, m pa janm deal a malfektè.
Tout deal mwen fè a malfektè e lè lajan an vin nan mouda pòch mwen. Atizan poze w wi, pase wap jwe yon jwèt danjre la wi. Ah Ti Will monchè, Ti Will. Piti toujou Mwen ti menm tou wi.
m ka jwenn granmoun nan.
Ou gen enterè jwenn granmoun nan. Ou konn poukisa? Hein. Paske si ou pa jwenn granmoun nan, m ap vin chache l nan mouda w, m ap plen mouda w, ou p ap janm fè sa ankò. M di w sa ti Wil. Pa bliye, ou gen yon dèt anvè madanm mwen. Dèt Ou gen anvè yon dèt madanm. anvè madanm mwen. Ou te kidnape madanm mwen, m poko janm, m poko janm dijere sa toujou. Siman ou fè yon jan lèpè a, ou poko ka rive sou mwen. Mwen menm satan ti Wil, tonnè boule m ti Wil. M ap fè w kite. M pa bezwen rive sou ou monchè. Depi pye mandan M deja gen kontwòl ou. E sa w pa konprann nan wi. Pase bon e m son nèg gen sòlda tout kote. M gen sòlda menm kote w pa ta panse. Ti Wil, Ou gen sòlda tout kote? Mwen menm pou kont mwen m son lame. Ou kaka Ti Wil. Yon sèl bagay m ap di w piti, si m dekouvri ou dèyè kou sa Ti Wil, m ap plen mouda w, ou p ap janm fè sa ankò, m ap chache yon kote m fè w chita. Bat chen an, tann mèt li. E m te di w yon bagay? Pa atake fanmi m. Manyen youn, manyen tout. Pwochèn fwa ou rete m sou wout mwen, asire w ke w gen 3 milyon dola. Gade! Yon bèl pè lanmèd tande. Vakabon sal! M ap rive sou ou, m ap plim ou dò piti. M ap plim ou dò, ti vakabon sal!

Pa gen moun? Pa gen moun la? Pa gen moun? Silvouplè, si nou tande m, vin delivre m non. Sanble pa gen yon chat nou la. Mwen mennen li konn li mennen m nan kay vid. Men m konnen ke gen tchatch pou mwen fò mwen. Te ka leve. Se te ka leve se mwen. M ta kouri. Menm si m pa konn ki kote m prale. Ayo res mwen. Mwen ti bononm nan. San mi nèg li konn mare bèf. Ajan l mare m nan.

Wi.
Kòman w ye? Se Ti Wil. O!
Ti Wil? E wi.
Sa k fè w rele m la a? M rele w la a se paske m aprann yon nouvèl. Li pa fè m plezi ditou.
Ki nouvèl sa Ti Wil? Pa vin fè kè m kase la a non. Poze.
Se Satan ke m te kwaze epi misye fè m konnen ke granmoun nan ale Ayiti. Wi, m te mennen papa m Ayiti. Men li dim ke wap eseye rele granmoun nan ou paka jwenn li. Exactement, sa pa fè lontan la, apèn 5 minutes avan ke ou menm ou relem, se papa m tap eseye rele la, m pa jwenn li. M konnen gen pwoblèm kouran sèt, men si telefòn nan sone sè ke li pa dechaje, donk li gen chaj. Daprè sa Satan di mwen, ta sanble granmoun nan disparèt an Ayiti. Koman granmoun nan disparèt an Ayiti a? Kote w jwenn bagay sa a? Kote w jwenn enfòmasyon sa a? Se sa Satan di m. Mwen menm nan kay avèk Satan, Satan pa di m anyen pou di m se sa Satan di w. Èske w konnen w gen yon ti malèt nwa nan men Papi? Wi, m gen yon ti malèt nwa ki toujou nan men Papi. Li gen pyès li ladan l, li gen ti afè enpòtan l. Eben, ti malèt nwa sa a. Li gen 1 million dola ladann.
Mezanmi! Se yon deal m fè avèk Satan, une fwa ke deal la fini pou m di misye bay Satan malèt kòb li. Poko di wi l talè. Fon kanpe. Ti malèt sa m te konn wè nan men Papi, Papi ap pede pwoteje tout kote l prale l pral avè l la. 1 million dola te ladan l. 1 million dola.
Men poukisa w ba l kenbe l? Se yon deal avèk Satan, une fwa ke deal la fini. E se pa kòb sa sèlman non m bay Satan, m bay Satan yon lòt ti valiz ble ki gen kòb ladann tou. Men Ti Wil, Ti Wil tande, ou pa ta fè papa m sa! Ou gen dil ou ak Satan, w ap regle afè w ak Satan. M pa fè Satan konfyans. Misye pa wè lòt bagay pou l fè, se ale ann Ayiti avèk kòb la. Ti Wil ou rayi m, Ti Wil ou rayi m, ou rayi Satan, ou rayi Papi. Ou pa ta fè papa m yon bagay konsa. Bon oke, menm lè w ta vle vanje w ak Satan Ti Wil, Ou ta fèl avèm ou pa ta fèl ak papam nan kisa granmoun nan ye mezanmi on granmoun depanse lajanm fèl vin isi poul pran pou poul vin detann li poul vin wè nou epi kounya pou kman lage granmoun nan nan gwosè cho sa enben ti wil anben ti wil se konfime wi yo yo kidnape papa mama lèt la paske menm ap rele papam mpaka jwenn li E mwen rele m pou fè m konnen papa m te genyen milyon nan men l. Se papa w wi ki gate bagay la. M te pale l.
M di l sa. M di papi, malèt sa k nan monn nan, li pa malèt pou ap mache antanke yon pèsonaj. Paske rive w rive Ayiti, moun yo gen dwa panse malèt la gon bagay ladan l epi kounye a ou fè moun, moun e vin fè w bagay ki pa byen, moun, moun rive sou ou. Li pa koute. Men sa n ap fè,
m chaje kontak ann Ayiti. M al rele pou m konn sa k pase. M ka jwenn misye. Pa kont nou ka pèdi kòb la. E mwen menm ou konnen depi map travay fòm touche. Bon wap pale mwen gen yon milyon wap pale m de travay fò touche. Ki touche ou pral touche ankò la a? Ou bezwen papa w oubyen ou pa bezwen papa w? Men ti Wil, m bezwen papa m. Ou konnen wap regle bagay ou avèk Satan ou pa ka regle l a papa m ti Wil. Si w bezwen papa w, tande byen sa m pral di w la. Satan gen yon ti valiz ble ki gen yon milyon dola ladan l. M pa kwè l di w bagay sa yo. Al chèche milyon dola sa a nan ti sak ble a, fè m jwenn li, epi kounye a mwen menm m pral fè demach pou m libere papa w. Ki koze? Men kisa w ap antre m la a, Ti Wil? Vin lakay la vin chèche milyon an. Paske men menm m pa t konn lè w t ap remèt li a, m pa ka e mwen menm ki pou pral mete men m pou m lonje l ba ou. Enben, pa gen danje.
Lè w jwenn papa w, w a rele m, ok? Fè demach pou w jwenn papa w, paske. M ap ba w solisyon pou w jwenn papa w epi w ap bat kò w. Men Ti Wil, kisa w te vle m fè? Griyen dan m? M di w gen yon ti sak ble ki gen yon milyon dola ladan l. Sa pran sere l andan kay la. Chèche l ok lè w fin jwenn li rele m. O mwen menm ki pa janm manyen milyon yon jou nan vi m kounye a men ti wil ap pale m de milyon satan genyen de milyon papa m genyen. Papi paka ale an Ayiti pou kont li. Se ou ki fè rezèvasyon an. Paske se ou ki koz tout bagay sa yo. An!
Kounya se sou mwen w lage chaj la, mwen menm ki responsab. Si ou pat fè rezèvasyon, papi pa tap ka ale. Bon, nou gentan pase twòp tan nap pale. Jwenn sak ble a ki gen 1 milyon dola ladann, lè w fin jwenn li, rele m.
Bon, genlè se nan yon rèv m ye. M pap ka rete non la paske m okipe.
Tiwil! Tiwil! Bon! Sa se dènye gout dlo k pou te ranvèse vaz la. Satan gen milyon anndan kay nan ti malèt.

M travay pou li. Ou wè kòb sa e pa de kout pwen m pran pou li. Epa de kout pwen m pran pou kòb sa pou m gen kòb sa la. Satan, kòman fè w gon sòm kòb konsa an nan kay la ou pa mete m okouran? Mon amour se pa tout bagay yon mari ap fè pou l di madanm li sa. Men kòb la la se kòb nou li ye. Avenir nou. Kòb nou? Wi cheri.
Kòb ou?
M pa konn kote w fè l non, m pa konn kote w jwenn li non. Cheri. Kòman fè kòb mwen an?
Cheri si w jwenn li a sa w ap fè? Yap vin leve w, yap vin leve w la avèk tout kòb ou a e pa avè m. Li pap janm leve m pa sem legal. Ok m legal.
Kay ki tout bagay sa yo. Bon poko apa m tande se ou menm ki te zonbifye jòj. Zonbifye jòj?
Seri bagay sa yo se listwa ansyen. Listwa ansyen. Kounye a sak pi enpòtan la se papi. Ou panse papi plis nan disparisyon papi? Ou se ou ki dwe di sa w vle men e pa sa l ye. Sa l ye?
Se nan pa janm di m ki sa l ye Ki fè bag m panse m fin ak tout bagay epi men men nan kisa nou tonbe la wi. Cheri nou pa tonbe nan anyen. Ou wè anvan min la? Humm pito m pa pale. Bon tout kòm m travay pou li madanm nan fache. Bon cheri ou son fouyapòt wi. Kòman m fouyapòt la? Kay sa e pa kay mwen l rele ankò e pa kay pa m? Non cheri kay nou heheheh.
M ap fè travay nan kay mwen se nòmal pou m fouye pou m debarase epi tou valis sa se nòmal pou m te prete atansyon avè l m pa konn abitye wè l. M pa konprann ou. M pa konprann ou non. E pa sa l ye?
Sòl di se pou papi menm. Ou konn kote l ye w ap bay li wi. M ap bay li? Ou pa rele lapolis mwen? Rele lapolis mwen fè m bay li? Ou granmoun tèktèk konsa? Pa bliye. Granmoun sa li deplase. Li pa deplase konsa non. Epi tou konplis ou menm. Kòman m konplis la?
Epa ou kache biyè pou li pou l al Ayiti? M pa t di w pou ki rezon k fè m te mennen papi Ayiti, e kon w te fin dakò?
Anben papi pran Woulib.
Nan kisa n ap mete m la menm? Koze sa yo. Nan tout bagay sa yo te fini. Cheri ba yo fèt men fèt yo kòmanse. Pase granmoun nan son granmoun tèktèk li ye. Ebyen ou konn yon bagay, wap bay papi wi, paske si bagay yo ne fè ke kòmanse. Cheri moun ki pou bay papi a, e pa mwen. Tout sak rive papi yo la se koz ou. Si w pat enplike nan tout bagay sa yo te enplike dè l depa. Papi sot jous Ayiti li al chache papi yo, ou mennen l vin isi. Non! Se visye granmoun nan k mete l la. Ah men wap pale.
Ou konn papi w son visye.
Kon sak fè w di sa? Ou wè granmoun nan, granmoun nan kreye yon baz ki pa bon pou li. Ok.
Granmoun nan kreye yon baz ti Wil. Ou konn sa wi. Ou konn sa? Granmoun nan yo pale avèl plizyè fwa li pa tande. Men non sèl granmoun nan k pa tande nou ou menm tou ou pa tande wi paskem te ka mouri la yo te gentan vin la yo rale zam sou mwen satan yo dim bay milyon an k anndan an la mwen tap di non pa gen milyon.
M konnen pa gen milyon men milyon sa legal. Li legal wi. Bon ok li legal epi ou vin jwenn li nan men moura li konsa ou eksite konsa. Wi Pase w al fouye kote m te mete l la. Men ki pwoblèm ki gen nan sa? Lajan mari m, lajan pa m. Ah kounye w ap pale cheri. Epi, poukisa w pa ka kite l nan men m ou rale l nan men m ou eksite? Men li mon amour.
Ou vle li? Pran li. Tout lajan m se lajan w cheri. Mari w goumen pou lajan sa wi. M fè zak pou lajan sa wi. M byen kontan w repete l ak twòp bouch ou ke ou fè zak pou li. Wi. Amon konn kòb sa pap ret al nan kay la. Anben cheri, si kòb la pa ret nan kay la, M prale a kob la epi ou prale tou ti menm yo si oh lajan yo dou wi lajan hehehe.
M pap manje lajan shango pou m pa peye shango. Epi tou w konn yon bagay ti wil te rele m.
Ti wil te rele w? Sa ti wil di w? Kob sa w vin jwenn nan menm nan se bay ti wil map pote pou m ka jwenn papi. Bay tiwil wap pote anm ou tap rim anpil bay tiwil tap potel kisa tiwil tou menm. Men wi tiwil relem tiwil dim li ka edem poum jwenn papi kòb ki nan mwen an wap met 1 milyon souli plis kòb papi a poul fè nou jwenn papi. Men kaka. Ou ta di ke tiwil dèyè kou a. M pa konnen ou k pou dim. Rele tiwil.
Rele tiwil di tiwil ou jwenn ti valiz ble a wap pote kòb la bali. Wap bal 1 milyon epi wap met yon lot milyon pou li wap vin chache papi. Ou serye ou dakò?
M te di Tiwin yon bagay. M te di Tiwin li gen dwa fè tout sa l vle men depi l atake fanmi m, maye youn, maye tout. Paske se la familia. Li fè Adyè sa, ok. Map pot milyon pou li map pot lòt milyon pou li Nou pa chache rele misye Pran telefòn nan rele tiwil Rele tiwil dil wap pote kòb la bann
Franchman franchman franchman m tane m tane Kounya pou m men kounya pou m nan retounen nan kontak ak tiwil yon bann gri poukisa Jere bagay nou poukont nou

Kote w ye a nap pot kob la ba ou ti wil. Ok repanti ni premye soti a. McDonald wap wè yon rue ki rele de la paix. Ou love bò McDonald lan. Vire sou de la paix epi monte pi gwo kay kri a. Elamie. Vòlè toujou menm gwo kay. Pase pa dèyè.
Kòman m pase pa dèyè a? Lakay ou pa gen pòt devan an? Non, non, non, non, non. Pa gen konvèzasyon k ap fèt devan an. Se nan lakou an, dèyè a. Ok.
Sa pral bèl wi la. M gen yon anrèk pa pi bon kote m. Bagay malè! Ti Win m pa gen tout tan sa yo pou m pèdi w fini. Bon, e pa kite Satan konnen anyen non. Si Satan okouran de bagay sa a, ou menm avèk Papi, bay bay.

Ok. Ok. Bye.
A tout a lè. Cheri. Vòlè pa m ban yon gwo kad nan yon gwo kay gri. Cheri. Epi pou m pase pa dèyè pou m pa pase pa devan. Cheri ban m yon baga. Ou wè sa m te di w la? Ou gen dwa pa akize m. Se dwa w. Ou konplis tou, ou konplis tou. Non. Mwen konplis ou konplis tou. Hehe madanm mwen tout sa map fè pou map fèl gade kòman misye ap tann nou misye tou pou vin pou kont ou wi. Men nou kaki prale. Non, m pa pral pèdi papi non. Cheri ou pap pèdi papi.
Haa cheri gade wè nou 4 prale nou 5 ap nou 5 ap retounen. Kòman nou 4 la?
Mwen menm, ou menm.